Fòmasyon an ap fèt samdi k ap vini la, se samdi 4 out, pou sèlman 1000 goud nan ri Dargen Petyonvil nimewo 2 bis, l ap fèt sou Les Clés du Succès. Kiyès k ap ladann? Se Lyonel Bejamen, Roseline Bejamen, epi mwen menm Dorcas Simon, Stellove, avèk yon pakèt lòt jèn ke m ta renmen rankontre pou m pataje konesans mwen ansanm avè yo. Paske lè w gen yon mantal ki bon, lè w gen yon mantal ki byen prepare, Gen yon pakèt bagay lè y ap vin devan w, w ap kab goumen avè yo. Ki kote yo kapab rantre an kontak avèk ekip Montagne Neige la? Nimewo telefòn, sit wèb, rezo sosyo, ki kote yo kapab rantre an kontak avèk nou? Ok, pou w antre an kontak avèk Mental Neuf, gen yon pakèt opsyon ke w ka jwenn. Si w fè www.mentalneuf.org, w ap jwenn nou. Si w ale sou Facebook, w ekri Dorcas Simon, sa s'ekri D-O-R-C-A-S epi Simon san D, w ap jwenn li. Si w ekri Mental Neuf, la sèl diferans ki genyen, 9 la ekri avèk chif la, Men sou Facebook li ekri avèk lèt, Mantal 9 lan wap jwenn li. Oubyen nimewo telefòn mwen se 37 19 28 16, 37 19 28 16. Kèlkeswa nan mwayen sa moun nan ekri mwen m toujou open paske m gen yon nimewo ki vrèman piblik. Moun nan ap jwenn mwen e pou moun patisipe nan seminè lan se sèlman 1000 goud. Si w pa gen tan pran kat lan, W ap jwenn ni lè w rive samdi 4 out nou wè yon pakèt bèl ti otès k ap la k ap resevwa moun yo e k ap vann yo dè kat tou pou sèlman mil goud e tankou m toujou di l piske se yon leve de fon n ap fè ou ka bay plis ke mil goud e m vrèman pwofite avan tou avan tou Jesi m vrèman vle di tout moun ki aletranje yo ki ekri moun ki di y ap voye ki fon ti transfè menm si l pa anpil deja pou timoun yo Sa a m vrèman kontan. Donk fon ke n ap rekeyi yo se pou fè yon aktivite, se sa? Ok, fon m ap rekeyi yo se pou m ka ale nan prizon ki Dèlma 33 a. Nou nan prizon ki Dèlma 33 a kote nou vle fè yon jounen avèk timoun sa yo. Tankou m te di w odebi, nou vle timoun sa yo. Gon prizon Dèlma 33? Wi, gon prizon timoun Dèlma 33. Nan komisarya Dèlma 33. Nan komisarya.
Komisarya kote yap sèvi vwala pa dèyè a gen e lèm te sèvi avèw tap pale a polis yo se enfòmasyon m tap mande sou sa vwala gen ni la gras yo aval ba nou efektif timoun ki gen nan prizon an men pwogram nou ap fè avèk kòb sa ke nap ramase pou n ale nan prizon an premye bagay la mwen vle fè m pale avèk de moun deja pou kilti fizik aprè sa gen poz kafe bon pou sa yo se grafira men lide sa m vle fè a men kisa l ye se al fè timoun sa yo konnen. Kote yo ya gen moun kap panse avè yo. Se al pale avè yo tou. Se fè yo konnen ou te fè sa ok nou pa la pou n jije w. Men si tout fwa yap mete w deyò a pa al fè l ankò pou w pa tounen. Epi se asire tou ke eske yo gen de psikològ, de sosyològ, de moun ke yo konn abitye wè, de modèl pou yo konnen ke yo pa dwe fè sa. Se al eseye jwenn yo. Kòm mwen te fè yon vizit deja, m pat jwenn avèk vrèman moun ki te responsab an chèf lan, men l di m yo vrèman bezwen jan daktivite sa pou timoun yo. Men pou n klotire l mwen jis konnen nap klotire l avèk yon aktivite.